Pou moun ki ap dim cheve yo ap cheve yo sèk cheve yo rèd chak lè yo rale l cheve an ap degrennen ou bezwen 2 bagay ou bezwen yon tretman ou bezwen yon tretman epi ou bezwen pran swen ou bezwen konnen kijan pou kenbe cheve ou idrate lè m di tretman an Ou gen dwa bezwen yon tretman zaboka oubyen ou bezwen yon tretman ze. Mwen menm m prefere tretman zaboka a ke ze an paske ze an aprè yon nonb de tan li kòmanse ou ka kòmanse santi li kòmanse santi di nan tèt ou. Ya, e sa k fè m pa tèlman renmen ze an. Men, ya, ou gen dwa fè youn nan tretman sa yo. Oubyen tou, ou gen dwa pa santi ou ka fè okenn youn nan bagay sa yo. Epi ou achte yon mask. Ou ba la lè w fin lave cheve w, lè cheve w fin pwòp, ou ajoute l. Epi ou kite l pou yon 30 a 40 minit. Lè w fin fè li, ou mare, ou mare tèt ou, epi ou kite l chita ladan l pou l ka revini cheve an si w pa vle ale nan fè tèt cho, fè zaboka oubyen ze. Sa e premye fwa m itilize l. Mwen pa m pa fin tèlman m pa konn si se paske m pa abitye avè l jan m di nou an men m pa m pa fin gwo fanatik li m te itilize l yon sèl fwa ou ka wè l stil gen ladan so ya epi so ya ou kite l chita nan tèt ou pou yon 30 a 40 minit epi ou rense l an mwen achte sa Semèn pase an ou mwen avèk natirèl mwen an vrèman extra So mwen depi yon bagay mwen konnen kap bon pou cheve natirèl E sèlman si li pata nan peyi ozetazini pou m pa achte l Depi l nan peyi an map achte l Menm si l ta ou china map ka achte l Depi yo chip pou bò isi a So sa Lèw fin lave cheve w Epi ou sa se lèw fin ajoute an Mas lan, sa w fè, ou foure l nan tèt ou. Li kouvri tout tèt ou, li rive tout la, li vrèman laj. E pi sa se bagay pou w ka fè li pi laj oubyen pi sere. Ok. E pi ou ploge, ou ploge blow dryer ou e pi ou elaji sa, ou elaji sa e pi ou rantre l ladan l. Tèt ou. So, ou kite l pou tout pwosès lan. Ou kite l pou tout pwosès lan pou jiskaske 30 oubyen 40 minit lan rive. Li pral demande w pou konnen pou konbyen tan. Si w pa fè anyen ou gen nan men chita la, w ap gade ou sou youtube, w ap gade nenpòt bagay, w ap gade televizyon, epi tou kite ou kite tretman a pwosès nan cheve w. So, yeah. So, m gen sa a, m jwenn sa a sou Amazon. Konbyen kòb? 11 dola anyen serye aah. Wi sa se sa se opsyon. Opsyon sa yo se pou moun ki genyen cheve kap kase yo, cheve ki sèk kap kase yo, cheve an pa genyen li pa genyen fòs anvan w manyen l li kòmanse kase. Che tankou cheve sa yo nou ekspèk yo pou yo ou wè sa m di w lan pou yo lè nou rale yo pou de grenn soti ou wè sa m di w lan sa se nati cheve an men si w wè tanzantan w ap penyen pou tout cheve an li kap soti nan pen lan sa pa bon. So, sa se premye, sa se premye bagay ou gen dwa fè tretman an. Aprè lè w fin fè tretman an, ou pral, ou pral gen yon jan pou pran swen cheve w. E m pral montre nou sa m vle di nou an. Sa, n ap jwenn li sou Amazon. M pa konn si nou ka wè l paske m pa ka wè kamera an pa dèyè. Aloe Vera Juice lan. Sa se yon dlo lalwa. Lalwa? Mh. On dlo lalwa. M ap vide l nan po an. E pi, n ap bezwen yon dlo. Dlo an pa, piga dlo an two fret, piga l tou cho. Fouye dlo a va tonbe sou kapèt la. Ok. M prale montre nou. On jan, I mean kijan, kijan ou sipoze kenbe, an, kenbe cheve ou idrate. Kòm nou ka wè, gade. Nou ka wè pou tèt pa nou. Sèk, pa vre? Ou ka wè. M detrese cheve m ye, m pa fè anyen ladan l. M pa rale l, m pa anyen. Ok menm jan mwen pran yon peny konsa pou mwen brale chevem wè li paka soti wè yo rèd rasin nan rèd m pa rale yo. Wè tout sa yo se cheve. I mean li nòmal paske cheve m fon bann tan anba san m pa penyen epi lè m detrese yo an m pa m pa rale yo m pa anyen epi ou ka wè cheve an malad li sèk jan m di nou an yo ta sipoze lave epi men mwen menm m pa renmen moun ki pral m pa renmen moun ki pral lave li so ok nou gen cheve sèk sa la. M pa di m ka fè anyen ladan l. But se pou sa m te fè videyo an. M ap oblije moutre nou. So, premye step lan, dlo an. Oops, m mouye kamera. M flite pwent cheve a. Ok. Epi sa w fè, ou masaje l. Mwen lèm mete lwil nan, lèm mete dlo ou byen nenpòt sa m mete nan cheve m nan, fòk mwen toujou byen masaje. Paske si m pa byen masaje l, dlo an pa desann nan cheve, nan tout, nan tout. kò cheve an li gen m gen la dlo an gen la sèlman rete sou po cheve an m gen la tankou la si m penyen la mwen mete lwil lè m detrese tèt mwen m annik wè lwil lan chita m annik detrese tèt mwen m annik wè lwil lan chita sou tèt cheve an se sak fè wè lè m pase lè w wè mwen mete bagay nan cheve m mwen masaje l mwen vire cheve an dekwa pou m konnen dlo a pa sèlman chita sou tèt cheve m bòt li chita sou tout kò li antre nan tout kò cheve m. Ok so nou gen dlo ou ka wè ou ka wè yon diferans ok umm umm bal itilize live-in conditioner eske sa e live-in nan ya. Ou pa bezwen met anpil leave-in conditioner nan tèt ou oubyen anpil krèm pou konnen wap fè yon bagay serye. Dayè chevem gentan sal deja, so lèm chita wap ajoute yon bann pwodwi ladann li vin fè cheve an lou. So ou pa bezwen pa itilize yon bann pwodwi pou konnen wap regle yon bagay serye. Kòmanse nan pwent cheve ou epi tou moute anwo. Ok Ahh epi Lwil lan An pa bliye pa bliye sa depan de lwil wap itilize an Ahh pou pasel nan tras tèt ou So Ahh pa sèlman nan tras tèt ou pa bezwen pase lwil lan nan tout po tèt ou Ou met yon ti lwil nan menw tou piti Ou masaje l epi ou kòmanse nan pwent cheve w. Ok. Se e pwent cheve an ki plis kase plis paske li menm ki ki jwenn tout tout vye van, tout vye bagay se pwent cheve an. So ou kòmanse nan pwent cheve an. Ou fokis nan pwent cheve an epi ou moute anwo. An So ya se konsa epi ou fè sa w ap fè an. Yeah so sa se pou moun ki gen cheve ki pa konn kòman pou kenbe cheve yo idrate, moun ki si yon moun ou ta vle ale natirèl oubyen ou fèk kòmanse natirèl ou poko konnen kijan pou pran swen cheve an sa ap ede w. Sa se yon bagay tout natirèl konnen e sa se wout pou natirèl. Wout pou natirèl se 3 bagay pou mete nan tèt ou. Ou bezwen kenbe cheve w idrate, ou bezwen lave cheve w lè w sipoze lave l, epi deep condition, ou bezwen deep condition cheve w. Se pa sèlman lave cheve w avèk shampoo, avèk rens epi ou konnen ou fini. M pa janm lave cheve m san m pa deep condition. M toujou fè sa. Epi, yeah, n ap wè nan yon lòt videyo jan m di nou an. M p ap kontinye plis paske. Cheve m merite lave. So, ya, so, n ap wè a la pwochèn nan yon lòt videyo.